Bonswa frè Wisler kòman w ye kòman jounen an te ye pou ou e kòman fanmi yo ye èske tout moun anfòm tout moun nan antouraj ou moun kap fonksyone ansanm avè w èske tout anfòm diran jounen an.
Gras ak Bondye lavi a, gras ak lwa yo, gras ak espri yo, ak zanj yo, sou pwoteksyon ogou yo, tout moun byen. tout moun an fòm e nou di Bondye mèsi nan tout dimansyon l. Jodi a se yon plezi pou nou pou n touche pwen sa a ankò se okou Bondye sou fòm dife. Nou dous sa, chak fwa jou mèkredi a rive, se yon plezi ou gade wè pou n limen feray nou, kèlkeswa nan bò nou ye a. E yo di w senbòl sa a se le feu. Li jwe yon gwo wòl lakay nou, nan vi nou. Si. Nou pa ta gen chalè fredi tap rete kè nou e ou ta wè kan tanperati a ap desann ou wè tout moun rele anmweyy nèj ap tonbe yo bezwen chalè si chalè a twòp tou yo bezwen yon frechè enben lavi fèt avèk dife avèk dlo. Li fèt avèk souf. Jodi an, nou pap di n ap fini avèk tèm Ogou nan Plezi Mèkredi an, men n ap fon ralanti sou li, pase nou pral louvri yon lòt pòt. Men pou n raple w ke lè n ap pale de Okou, ke nou di Ogou, nou menm nou konnen l sou non Ogoun, ke vodou, tout vodouyizan di w nèg Nago, osinon sòlda. Li te soti depi nan tan ansyen, lè y ap pale de Letènèl si ba ou, le Dieu de la guerre, se menm Ogou a, li pa lòt. Kit yo konnen n sou non Agawou, kit yo konnen n sou non Sen Michèl, e sou non Akanj yo, se Ogou, Fòs, Pwotektè. fòs ki la pou ba nou sekirite defanseur gen anpil moun ki pran plezi yo pou yo pale lwa mal men pandan se tan yo pale de la lwa byen eske gon diferans ant lwa e la lwa. Egzanp, sou tan Lalwa, yo ta gade yo wè lajounen yon gran mas nyaj te plantan anlè a, tout pèp la te pwostène pou yo di Bondye parèt. Leswa l parèt tankou braje dife konsa anlè a, pèp la ret ajenou la. Si l fè yon semèn, pèp la fè yon semèn pwostène, y ap lapriyè, y ap di Bondye a mèsi. Se te kilti yo, se te mès yo, se te koutim yo. Men jodi an, moun nan fèt nan yon bitasyon, yo rakonte l byenfè lwa a anvè l. Manman l pa t ka fè pitit, l al nan pye sen. E nou konnen dèyè sen an gen tèl lwa. Osinon, moun nan al adrese l nan bitasyon an a yon espri, osinon yon espri monte l fè remèd pou li. Timoun fèt. Anba difikilte se espri k desann ki vin mete timoun nan sou latè. Espri a desann pou l vin chape timoun nan anba men lougawou. Anba maladi, espri a monte li bay fèy pou yo bouyi pou timoun nan. Jodia ou wè timoun sa a paran n pa t rakonte l Sa espri fè pou li, li kanpe pou l di w oo bagay yo rele lwa e vye bagay e bagay li melanje vodou a sòsèlri nan tèt li. Yo konfonn lè yon pòsyon Al kache anba dra blan Yo di w yo konvèti Yo pran Jezi O lwa bay twòp manti Lwa a te sesi Yo te Yo fouye men yo nan dife Enben Bondye bay plis manti ke lwa a Si se sa a y ap di Bondye y ap pale de li a bay plis manti ke lwa a. Pase li di m chwazi Izrayèl kòm chouchou, kòm pèp sakre m, kòm grenn vant mwen, kòm madanm mwen. E pa menm li menm ki voye l nan peyi etranje al fè katsanzan nan esklavaj. E pa menm li menm ki voye l fè katreventan nan esklavaj nan Babilòn. Men, gen yon bagay yo pa janm konnen, ke se menm Bondye sa a ki Bondye nou, paske se li ki te fè pwofesi nan Joel, Gen yon tan, Lespri Bondye pral blayi sou tout chè, lè yo gade yo wè se sou nou. ke yo pat vle wè depi anndan Samari a. Ki vin ann Afrik, ki tonbe la a pou poulen cheval, pou ti monnen pyès dajan, menm jan ak Jezi Kris. Se sou nou pwofesi sa a akonpli. Yo vin kat fwa pi rayi nou. Rayi nou, Bondye ap renmen nou. Pa rayi nou, Bondye ap toujou renmen nou, paske se misyon l bay tèt li pou l renmen tout pitit li. Jodi a w di sa w vle paske w pa gen konesans. Nou menm pèp ayisyen, nou pa ka di nou manke, nou pa egziste nan edikasyon. Si n di nou manke, se ke nou gen yon ti bagay. Mantalite nou tèlman fèb, menm kote li sòti n pa konnen. Nou tèlman pa vo anyen sou sistèm kiltirèl nou, nou menm poutèt pa nou n a kiltire pwòp tèt nou. Ti bagay ki pase la a ayè sou Desalin, nou pa konn anyen de yo. Pandansetan n bezwen konn tout istwa pèp jwif la kote l sòti. kote l pase jodi a kiyès li ye pou n di Jezi Kris ap retounen men nou pa konnen ke nou menm nou se vrè jwif lan. Nou pa konnen ke tribi Juda se nou? N ap pouswiv yon misyon ki pa misyon nou, yon rèv ki pa rèv nou, yon objektif ki pa objektif nou. Tout di yo se pastè, men yo p ap janm di yo se mèsenè. Kòman yon pastè ta fè ap dirije Ou pa yon doktè. Ou pa ka dirije. Blasfèmasyon. E la Bib klè l di si tèt dlo a sal tout rès dlo a sal. Jodi a poutan dlo ap pale de ogou ki ba nou endepandans avan yè la. Moun nan di w Jezi ap tounen. Kiyès ki ansenye l li? Yon blasfèmatè ki di l se yon pastè. Yon blasfèmatè k kanpe nan devan ou, hein? Yon pastè se senkyèm don nan ministè a. Kote don k sou tèt li yo? Li vin kanpe devan m pou l di m li se yon pastè. M ap di w se yon vòlè! Ou se yon koken, ou se yon mètdam. W ap fè pakèt. Pou tonbo. Pase moun sa yo lespri yo akiltire. Yo fèb despri. Nou rele moun sa yo moun sòt. Mo a di fèb despri. Yo evade espirityèlman. Yo twouble espirityèlman. Yo pòte de varye. yap di w jezi ap tounen jezi ap tounen jezi ap tounen sou direksyon pastè yo mande yo konbyen fwa jezi tounen deja yo pa konnen lè jezi kris tap pase kontra a jan pou l di si m vle m fè w tou lè m tounen m fè w wè m jwenn ou vivan kote jan jwenn apokalips èske l pat ankò vivan lè jezi te pot apokalips la li humm. Gade blòf nou pa pran. Bondye konnen chak pèp nan langaj yo, nan kilti yo, nan mès yo, nan koutim yo, nan relijyon yo. Relijyon nou se vodou. Si n pratike lebyen nan vodou a, si n itilize vodou a pou n fè byen, Pou n sove vi, pou n ede, n ap wè Bondye ladan l. Tout relijyon gen bon kote l, tout relijyon gen move kote l. Tout nasyon nan kilti yo, yo gen bon kote yo, yo gen move kote yo. Pa gen yon nasyon k pa fè mal. Pa gen yon nasyon ki pa komèt inikite. Ak abominab, men jodi a, yo plis panche sou ka Ayiti, pou yo di w tout sa k pa bon se de Ayiti, e tout sa k pa bon yo di w se lwa k fè l. Kòm n ap fè yon kanpe sou ribrik Ogou a, Nou ka jis reponn a kòmantè, nou ka jis reponn a kesyon poze yo, men n ap toujou di w, ogou yo, yo la pou defann nou, yo la pou pwoteje nou. Gen ogou nan tout kwen, gen ogou ak tout moun, pase ogou a se fòs k ap pwoteje, se fòs k ap sekirize. son defansè ou vlel ogou la ou pa vlel ogou la ogou ret ogou ogou ap toujou ret ogou ogou ap toujou rete yon fòs pou proteje pou defann ki tou vle l ki tou pa vle l se bondye ki ba nou l se bondye k plase l e nou mèt di se bondye menm ki la nan mitan nou sou fòm dife pou ede nou pou pwoteje nou pou sekouri nou lè nou nan danje yon gwo kout awochenago pou tout moun ki tande mesaj yo ki medite sou yo. Menm lè w pa poze kesyon, m konnen w ap medite, w ap fè kòmantè a zanmi w, w ap pataje, pase anpil fwa nou abandone lakou yo koz vi nou pase mal, lèfini nou di se chans nou pa genyen. Men poutan se engratitid nou ou wè anpil fwa Letènèl, le Dye dè zame, gran gran gran papa ogou an, ke ou konnen sou non Bondye a, ou wè anpil fwa li kraze Izrayèl pou engra. Nou di ou klè, regade nan lakou lakay ou si ou pa yon engra anvè espri yo. Poze paran w kesyon, kisa nou konn de espri yo nan bitasyon an? Kisa yo te fè pou nou? Kisa yo te fè lè w te piti? Kisa yo te fè pou ou Lè sa a, ou menm pou konnen si w pa dwe yo, si w pa gen redevans, si w, paske ou pa janm leve men w anlè pou di mèsi Bondye, pase m te nan enpas difisil sa a, ou te pèmèt lwa Ogou sa a, lwa Chango sa a, lwa Ti Jan sa a, lwa Osanj sa a pase sou fòm yon boul dife pou l te mete m deyò. Ou menm ki tande mesaj yo, pa regrèt fè n konnen ou tande yo, ke yo touche w, ou aprann de yo, yo edifye w, yo fè w sonje kote ou soti, yo fè w gade nan kalandriye w kote ou ye e kiyès ou ye kote ou prale, ki deviz ou. Nou di Bondye mèsi. Pase l ba nou fòs ak kouraj pou n toujou kanpe, pou n toujou kenbe e pou n toujou pale de espri yo ke li mete toutotou de nou chak tan e nan tout sikonstans. Awochènago pou ou ki tande, ki pataje. Awochènago pou ou ki tande, ki kòmante. Awochènago pou ou ki tande, ki poze kesyon. Se nan kesyon w poze w ap vin jwenn plis repons e n ap elaji kad lan de jou an jou e n ap ba ou plis emisyon. Men si w pa poze kesyon, ou pa like paj lan, ou pa fè kòmantè, w ap rete w wè nou kenbe tout sa nou fè, nou fè l antre nou pase. nou gen pitit anpil, nou gen zanmi anpil, e nou kwè nan Bondye anpil, nou konnen kiyès ki Bondye a anpil, e n ap toujou sèvi Bondye a, e n ap toujou remèsye l pou sa l fè pou nou e pou sa l ap kontinye fè pou nou. Awouchèn a di.
Ok, kesyon ke m gen pou ou, nou di pati ou gwa pral ouvè, Eske tout moun kap swiv nou la e ki pral tande nou la eske yo ka konnen ki pati ki pral ouvè ki nouvèl seyans ki pral ouvè pou yo ka plis aprann toujou pou yo ta plis enterese kouri vin jwenn nou toujou.
Nou fè l si jan Labib pase l di, Okòmansman, latè pa t gen fòm, se te yon mas. Lespri Bondye t ap mouvmante sou tèt dlo a tankou yon braj li di ke se apati de la li pral kòmanse konstwi, li pral kòmanse kreye. Si n sot nan dife a, fò n ka tonbe nan dlo a. Paske nou pirifye atravè lefe. nou pirifye atravè lou. E, pandan nou sot nan dife a, n ap oblije pran yon ti kout tonbe nan dlo a, kit pou n di de ti mo nan sa k gen rapò a dlo a. E, apre de ti mo nou di nan sa k gen rapò a dlo a, nou pral retounen nan bitasyon yo pou n al pale Kisa ki yon bitasyon? Kisa ki yon demanbre? Kisa ki yon lwa? Kisa ki yon tanti? Kisa ki yon mèt bitasyon? Yon gad bitasyon? Poukisa ou blije gen tout sa? E se ap yon plezi pou nou pou n touche pwen sa yo, pase se misyon nou sa. Nou di Bondye mèsi. e nou di Roi yo mèsi ki admèt pou yo kanpe kote pou nou. Bon, m gon lòt kesyon pou ou ankò wi. Jan ke tout kretyen toujou renmen itilize mo sa yo, yo toujou di pou pou di pou moun k'ap fè kòman m te kapab di sa moun k'ap evanjelize yo, yo toujou di ou Bondye ap chache nanm ki pèdi, Men èske nou ou menm, pati ke wap jwe a la, èske se moun kap mouri fot de konesans paran yo, de espri ginen yo, èske ou alèd de retrouve yo pou moutre yo chemen la verite a de ginen yo? Gon yon tonton k te konn di bagay sa souvan ki se te Konpè Kilo. Egzakteman.
Li di nou pèdi nan kafou an, li mande pou n ta rekòmanse pou nou wè kote nou ye. Ebyen, Ou panse si Nou te konn lwa yo, Nou te konn lakou kote Nou te soti yo, enpòtans lakou yo, ou panse Jodi an Nou tap fè sousou moun, sousou blan, sousou etranje, e pa vre Jodi an le mond antye tap ajeni nan pye Nou, pase se Nou ki te kòmanse ba yo endepandans atravè espri yo, Se nou k leve lamen pou yo devan Bondye ki gran an ki libere yo e se sèl nou ki fè l apre nou pa gen lòt e se sa k fè nou di w kondanasyon Franklin Delano Roosevelt lan te twò piti pou mache pou fè enpak sou nou afè ti mas pèp grenn sa Bondye yo ak wòk vre yo ann kenbe yo nan divizyon ann kenbe yo nan hing hang ann kenbe yo anba relijyon pèpè pou n ka bon sou yo pase si n kite yo nan sa yo ye a y ap kòmande lamerik lan y ap rive kòmande lemond men malerezman nou poko janm ka jwenn yon dirijan Menm ou pou ou kwè yon jou lò wa yo ap ba nou yon dirijan e yon dirijan ki konn moun avan lajan you ki konn moun avan pouvwa lè sa a lwa ap desann vin kòmande menm jan Bondye t ap kòmande sou Izrayèl lè sa a yo te rele l teyokrasi gouvènman de Dye e lè sa a n ap gen yon pouvwa humm ayayay l ap devase lè vre m donk kite sa la.
Dènye kesyon ke m gen pou ou pou nou tèmine, tout moun sa yo ki yon sòt abandone lakou yo e bliye si espri yo la, si ke yo sot nan bitasyon, ki konsèy ou te ka ba moun sa yo e kisa ou te kapab di moun sa yo pou yo plis ramne tèt yo a travè de lakou lakay yo?
Le dogme. Se yon dròg. Depi moun nan droge, li enkonsyan. E yon fwa l enkonsyan, tout sa w di l pa bon pou li. Ou wè kounye a, ou ta gen mal wè w di yon Ayisyen se yon vodouyizan, l ap di w mwen menm se pastè, o, tonbe dyab. men l pa rann li kont ke Bondye di Izrayèl ke m s on Bondye ki jalou, m pa vle moun pran glwa m ak onè m pou bay yon lòt dye etranje l. Ò, lwa a, o gou yo, yo met tèt yo ansanm, yo batay yo ba nou endepandans, yo di ò tande lòt la leve men n anlè pou l tou di Beniswa Letènèl, Kòmsi Letènèl la, pa li k te batay pou l te bay endepandans lan, se yon lòt Letènèl. Ò, se etimoloji, hein, ki di, L'Eternel Sibao, le Dieu de la guerre, ò, kiyès ki Ogou a? Le Dieu de la guerre. Nou rele l Ogou fè, Ogun feray. Men li Ogou, nèg ki konn batay la, nèg batayon yo, nèg konba yo. nèg lagè yo ki se Bondye sou fòm dife, Bondye konba yo, konbatan yo. Men podyab, si jodi a ou rale zòrèy yo, y ap di w, O, ou pral boule nan lanfè. O, èske ou panse yon fòs dife ka boule nan lanfè? Pa egzanp, yo te wè sa sou twa jenn Ebre yo, yo di, Kèt, menm lè Bondye pa ta vle vin delivre nou, nou prè pou n mouri nan dife a. Ki Bondye l ap pale? Bondye k kòmande dife a. E ou wè yo lage nèg yo nan dife a, sa pa t anyen pou yo, nèg yo te vin pi klere, e yo te menm wè prezans mèt dife a ansanm a nèg yo. Men jodi a, tewolojyen ap fòse vire lang yo pou yo konvenk yo, pou yo. Mande yo kote yo konn Bondye ap pale de li, yo pa konnen. Ò Bondye ka avè yo a, ki nan kilti yo ak nan koutim yo a, yo pa konn a nan fè malanga de li. Nou swete yo tande, nou swete yo konprann, nou swete yo repase lespri yo, nou swete yo mande ansyen yo pou yo kapab tounen nan verite a, e verite a ap chita ap tann yo, pase. Verite pa konn kouri. Ok mwen di w mèsi pou kouraj ou kap transmèt mesaj sa avèk tout moun ki pral tande l yo e espesyalman mwen menm gen de bagay ke m retwouve ladan l e ki fè m plezi tou e mwen kwè mèkredi si Dye vle pati sa mwen menm m pa ka m anvi wè l avan ke mèkredi rive. Paske m sitèlman swaf li pou nou pale de pati sa. E mwen t kwè gen moun jan ke m swaf m swaf bwè dlo sa k pral vini an, gen lòt moun ki pral ki ta anvi sa tou. N ap ret tann pati an, bon nou pa ka twò cho. E n ap ret tann sa. Se t on plezi pou nou. E nou swete tout moun yo k ap tande nou, nou p ap di fanatik. Pase verite pa konn gen fanatik koulanm nou swete tout moun ki tande nou swete yo refleksyon avan menm yo kòmante nou swete yo refleksyon e nou swete yo mande ansin pase pa sèlman reflechi sak nan tèt ou pase dòg nan li fò. Men si w mande ansyen, ou mande vye paran yo, vye granmoun yo, vwazen, vwazinaj yo, gen bagay y a di w, w a konprann sa y ap di a nan yon lòt ang. Pase nou menm tou, nou an lè n te dògmatize. E menm nan tewoloji n te rive, lè n gade nou wè se menm bagay yo. E ke bèf pou pye bèf? Nou kwè n ka pratik? Ok. Aw chè nago tout moun ou sè renmen nou anpil menm jan Bondye lavi a renmen nou.